Se yon match foutbòl Gravin pral jwe a zanmi yo e Vilaj de Dye. Men sanble se Vilaj de Dye, PRR anpè ou ban nou ou ban nou do. Sanble Vilaj de Dye ki te an deplasman. Sanble Gravin ki t ap resevwa. Nè donk, o zye si de tou l mond, fas a misye yo pa t deside al nan machin. Pandan yo deside al nan machin, yo te bezwen bay yon parad tou. Ou konprann sa m di w lan? Bay yon parad. Yo soti nan baz yo. Epi yo moute al jwe match la. Lè yo yo kwoke klou beton nan mi an. Yo gen ti sòlda tou k ap siveye. E yo kwoke mitrayèt yo. Ou konprann? Mitrayèt ki te ou wè, ranje mitrayèt ki bò dwat la, se ranje lòt zanmi an. Zanmi k envite yo a. Yo pa nan kont. Ranje mitrayèt yo wè ki te nan liy mi. Bò goch la k te gen ti solda anba yo se atis envite yo. Monchè lè nèg yo fin ap fin jwe match la, yon bèl match, yo di m yon bèl match, gen moun k ap voye videyo a mwen, yo di match la te byen pase, men e m pa konnen kiyès ki te kale. Se toutalè Bout Izo kèk lòt moun ap voye detay ban nou kiyès ki te gen match la. Yo di se te yon trè trè bèl match epi. Pandan mesye yo ap desann sot jwe match la Ou la Guerrier? Wi, n ap swiv, wi Y ap desann sot jwe match la M pa konn ki yon blende k al pèdi je kwa Zandjel Kit alè pa t menm sou bò nèg yo tou Ou konprann sa m di w lan Men o o movè andwa o movè moman On restan On restan blende Monchè ki al kanpe posteryè li nan antre dè do Sen Bènadèt la. Epi vwala nèg y a gita yo sot jwe. Se pa t konsè yo sot jwe, match foutbòl m di w. Men gita yo sou do yo y ap desann. Epi yo di bon n tou fin ak sa nèt paske. Ou konprann ou konn istwa blende lè yo pran yo pa menm bezwen yo menm fè yo di yo mare pye yo paske nèg sa yo se se pye yo yo met atè yo menm depi pye yo pa atè yo pa alèz yo di al kenbe blende pou al nan batay ap vin fè yo lach e lach ki mache avèk blende pou vin batay yo menm se toujou pye atè ou wè do touni yo met pye yo atè epi monchè yo ouvè yo ouvè zouti sou sou blende e zafè krabinay moun ki tap pase men anpil moun pran bal. Anpil moun pran bal, anpil moun sou kabann lopital. Lè pasan, moun ki pat ka jwenn machin, te gen blokis moun ki tap pran a pye, e gen moun depi lè, gen moun se mayo yo tankou mayo Jojo a. Gen moun ki rive lakay yo a rad yo, si w konn rad ou te wè sou Jojo a, nan plonje nan labou, devan Sèt Bènadèt, treye sou vant. Monchè! Se te, se pat ti bagay piti ki te gen anba a. Donk se konsa sa te pase, donk pou anpil moun, ki t ap mande ki sa k te gen konsa men yo tou pwofite gen kèk ti bagay yo te bezwen regle, yo te pwofite regle yo tou tankou kontenè siman yo genlè t ap bezwen pou lopital la. Lopital la genlè lopital la genlè ap vanse. Ti lopita an lopital ti lapli a. Lopital ti lapli a donk yo genlè gen ti ratman siman. Epi yo tou pran kontene siman. Epi m tande youn ki t ap pale sou radyo sè nan kapital la tou tou. Epi ou konnen yo di lòm ne pa viv avèk pen sèlman. Yo gen siman se vre men gen lòt bagay y ap bezwen. Yo tou pran detwa grenn moun. Yo tou peche detwa grenn moun ou konprann. Yo pran detwa grenn moun pou akonpayman. Pase siman an fòk yo gen dlo, fòk yo gen lòt bagay ou konprann sa m di w la. Yo pran kontene siman men yo tou rape kèk grenn moun ki te o movè andwa. O movè moman donk se konsa. Si gen diplis zanmi oditè ma ba oul epi ou menm kap rele ki mande kote eske polisye a rive deja ki jan ou fè entèrese pou wè imaj vizaj polisye a e son polisye kouraje epi ann felisitel pou kouraj li ki pran kouraj li a 2 bra li di lèl tande sa kap di nan radyo sou operasyon vilaj de Dye an konsyans li li menm kòm reskape Menm si moral li poko au beau fixe, paske l wè konfrè dam li k ap tonbe devan l e l fè de sakrifis pou l te pran kadav yo, se paske yo pa t jwenn lòd annapre ki fè kadav yo rete nan men mesye yo. Paske a regade vrèman Guerrier, misye di mesye vilaj yo pa t enterese pran kadav kò mesye yo. A tèl ansèy, nou te wè kadav kò Petit Goavien an, 25 èm pwomosyon an, te prèske fè tout jounen an moun ap gade l. Si mesye yo te vle pran kadav yo, yo t ap pran kadav yo o menm moman. E polisye a gen kouraj pou l di se lòd yo pa t jwenn pou yo te antre pran. Yo te devwe pou te pran kadav konfrè dam yo. Wè, lè yon nèg gen kouraj konsa, l di ke revelasyon l lan kapab fè yon gwoup moun byen an fonksyon de enterè politik yo. Revelasyon l lan ka deranje yon lòt gwoup moun an fonksyon de kijan yo t ap esplwate Vilaj de Dye an. Pou te fè politik pa yo, pou yo te griye on gwoup moun ke yo bezwen griye. Ou gentan mande m apa polisye poko rive. Ou enterese konn vizaj li? Eben, nou pap bay vizaj li. Talè, 8 verite kache nan operasyon lawont 12 mas Vilaj de Dye an, nou pral jwenn li avèk on polisye bri. ki pran angajman l ki nan operasyon an pou l di nou sa l te wè ak sa l te tande. Lòt pwen Guerrier avan nou fè kontak yo. Wi, li genyen yon SOS pou travo piblik pwobleman galvanise nan Bedorèt, se sa, nan zòn Plezans genyen yon deboulonnay tè ki fèt nan mòn Bedorèt donk ki bloke wout lan donk sitwayen yo mande. Travo piblik, otorite minisipal nan Plezans pou fon jan pou pèmèt sirkilasyon an li kapab reprann nan zòn sila. Rapò sa a ke card mete deyò Pierre Renel. Wi, 142 se kantite ka kidnapin ki anrejistre pou premye trimès ane sa, kote genyen 27 pou mwa mas lan, daprè bilan. Selil Obsèvatwa Sant Analiz ak Rechèch nan Zafè Dwa Moun prezante chak twa mwa, daprè responsab kad yo. Bilten sa a rive prepare grasa enfòmasyon ki difize nan medya, detay lapolis kominike, enfòmasyon viktim ak fanmi viktim yo founi. Yon lòt bò, kad mete disponib pou popilasyon yon nimewo ki se 44 77 56 56 pou rive pataje enfòmasyon yo genyen ak òganizasyon k ap defann dwa moun yo pou gade nan ki mezi yo ka rive derasine fenomèn kidnapin nan sou teritwa nasyonal la. Ann suiv yon kont randi siyen Lydie Alexandre. Malgre gwo dispozisyon CSPN nan te pran pou detente vit machin, se gwo van ti lapli, dife pay mayi. Léon Charles te menm bat lestomak li kòmkwa rekreyasyon an pral fini. Li te anonse lapolis mete pye l atè, yo ta pral kwape zak ensekirite yo. O wi, se pou bandi yo chèche lòt metye pou yo fè. Mwa pase, solèy leve, solèy kouche, pa gen okenn chanjman, fenomèn kidnaping nan toujou kontinye ap taye banda l. Bandi yo sikile libe libè, yo kidnape moun jan yo vle. Bon yo tèlman alèz, yo menm rantre anndan legliz, bwote moun anba je otorite yo, pase nan machin vide tenten yo ak viktim yo byen alèz. Dayè, dènye bilten Sant Analiz ak Rechèch nan Dwa Moun nan pwouve sa. Si pou twa premye mwa nan ane 2020 an te gen 165 moun ki te kidnape, pou twa premye mwa ane 2021 an, card fè konnen gen 142 ka kidnaping ki fèt. Gédéon Jean kwè bès sa a pa gen twòp enpòtans lè l konsidere gen anpil moun ki rete nan silans yo, ki pa al nan lapolis ni nan radyo pou denonse. CAID idantifye omwen 27 ka de kidnapin, donk kontre 50 pou le mwa de fevriye e 65 pou le mwa de janvye. Note ke pou le mwa de janvye, nou idantifye 5 resòtisan etranje ki te kidnape e ki libere kontre ranson. Donk se ki fè ototal 142 pou le premye trimès. Donk kont se 51 pou le premye trimès de lane dènyè. Donk ou kapab konstate yon sòt de diminisyon mezi ou ou pase de 65 o mwa de janvye a 27 o mwa de mas. Men se ou toujou genyen yon ogmantasyon konsiderab vi ke premye trimès 2021 an ebyen nòb yo vrèman ogmante parapò a premye trimès 2020 an. Donk sa se yon premye eleman. Dezyèm. Eleman rive pou mande mas la, donk nou idantifye omwen 5 fi ki kidnape epi genyen 2 moun ki kidnape ke yo tiye aprè. Men note ke jan nou toujou raple l, lè bilten yo soti, ofiramezi ke n ap ranfòse mekanism yo nan selil dobsèvasyon sou la kriminalite a, ap arive ke chifr yo revize alawos. Pifò ka kidnaping yo fèt nan Pòtoprens epi nan machin vit tente plak sèvis leta, dapre direktè egzekitif card la. Gédéon Jean fè konnen fenomèn kidnaping sa gen anpil rezon ki kache dèyè l. Nimewo 1 card la lonje dwèt li sou pouvwa an plas la, li di ki se prensipal alye gwoup ame sa yo k ap kidnape ak touye popilasyon an. Militan dwa moun nan fè konnen pi lwen, yo souvan itilize gwoup moun sa yo pou kontwole popilasyon an, fè yo pè pran lari pou yo esprime fristrasyon yo, fas ak deriv rejim phtk. Li gen yon kote purement electoraliste ladan l, paske anpil gwoup arme ki nan fenomèn kidnapin nan y ap travay pou yon pouvwa an plas. Dikou, sa fè ke kontni, si w ta vle, dè moun nan zòn popilè yo, sa yo pa manifeste kont pouvwa a, men yo vin tou itilize kidnapin nan tou. Donk gen yon double jeu ki fèt. 1, ou gen yon vyolasyon de dwa sivik e politik, paske moun sa yo pa ka manifeste, pa ka eksprime, pa egzanp, Site Solèy, BLR, etc. Men, yo vin itilize kidnapin nan tou pou yo fè kòb. Dikou. Kòb sa pral finanse eleksyon. E si n ap ajoute a sa, w ap jwenn ke pa egzanp, nan dènye etid ke nou te fè, État des droits humains 2020, nou te rann nou kont ke jenès la te kontwole omwen 35 pousan elektora a. E lè nou ajoute Pstap ki lè de zòn stratejik, ki son sòt de milis, avèk delegasyon jis delegasyon yo, donk sa ba ou omwen 80 pousan elektora. Pouvwa an plas la, se parenn gwoup gang k ap kidnape moun epi libere yo pou lajan, Daprè sa responsab card la fè konnen, alòske se menm pouvwa sa a ki di l ap garanti sekirite popilasyon an, y ap klewonnen chak jou nan radyo, y ap travay pou lapè tounen nan peyi a. Pandantan sa, chak kwen w pase nan peyi Dayiti, gen yon gwoup gang k ap dirije. Menm vil pwovens yo pou kounya a pa epanye. Yon peyi ki pa gen sekirite, anpil moun p ap travay, Kantite moun ki nan lamizè ak grangou yo ap ogmante chak jou, anpil moun ap mande ki enpòtans moun sa yo sou pouvwa a. Kisa y ap dirije la a? Sanble pi bèl reyalizasyon yo se ogmante taks pou fè pòch yo bèl pandan pèp la ap soufri. Lydie Alexandre. Caraïbes FM. Mèsi anpil Lydie Alexandre. Eske n ap asepte reyalite an? Eske n ap gad dakò pou kò etranje sa pou n viv avè l nan sosyete an akote de tout lòt kò etranje n ap viv nan sosyete an? Mèsi anpil Grégory Saint Pierre, Jean Frankel Joseph, Dina Pierre ki fè konnen pa gen lòt solisyon inisyativ ou pran ke tout moun rantre nan inisyativ lan bay jèn yo Yon bagay pou yo fè, bay jèn yo yon bagay pou yo regle, bay jèn yo espwa nan katye popilè lan pou yo konnen zam nan se des pwòp destriksyon yo, se tonbo yo y ap kreze davantaj. Mèsi Jesner Jean Pierre, mèsi avèk Fritz Noël, Jean Daniel Pierre, Joël, mèsi Sylvio Lestin. ki di ke yon inisyativ konsa ke tout moun anbrase l e sa fè ke nou gen avèk nou maten an pastè Seid, pastè Seid ki di priyè pa sifi devan kafou, bon priyè a se yon gwo zam li ye pastè men se vre m vle konprann sa w vle di pase ke nan kafou nou ye la a nou nan kafou tenten e saridon pa geri kansè se sa w vle di men donk fòk gen akonpayman k fèt fòk nou dezame timoun yo E kijan nap dezame yo jan w sot di a vrèman gen timoun 12 ans ki gentan gen mitrayèt 14 ans mitrayèt pa bliye m te di w Guerrier nan youn nan timoun pastè Forge m tal legliz la m wè nèg sa pran yon mikro mèt la pou nèg la pale avèk yon ardiyès lè m di w ardiyès la se pa dan nan movè sans non yon foug epi a 7 ans l te deja nan gang nan Site Solèy ki misyon yo te ba li. Yo voye l al gade kote polisye yo kanpe. Li gen twa atè pou l al verifye pou l vin di mesye yo pou lè mesye yo ap sòti pou yo konn ki wout pou yo pran. E di nou tinonm sa a jodi an, li lekòl, li gen tan nan lekòl segondè, li gen yon pwofesyon manyèl, si w met yon òdinatè devan l la a, se li k fè prèske pifò bagay legliz Rock Solid lan. Donk. Men reyalite an jodi a. Donk Pastè Seïde, s on plezi, briyèvman, bonjou.
Bonjou Bob, bonjou tout panèl la, bonjou tout oditwa Radyo Tele Karayib. Se yon plezi maten an pou nou la a nan moman espesyal sa a, kote ke yè ou t ap pale de yon mouvman, efektivman mwen menm antanke yon. Direktè lekòl pwofesyonèl, yon moun ki te dwe gaspiye tou. Nou twouve nesesite pou ke nou kolabore ansanm avèk ou. Beke son travay nou te kòmanse fè depi anviwon sizan. Nou te la. Nou menm nou te konn ale nan lise yo. Nou te konn ale nan lekòl nasyonal yo. Tankou nou ale nan lise Site Solèy. Nou ale. Pral vole ou sekou nesesite yo. Nou ankadre yo. Nou ale Damyen, nou ale nan lise Sibè, nou ale nan lise Petyonvil, nou ale nan lise Karade, ti plas Kazo, Dèlma 75, tout sa. Nou al chèche de jèn ki petèt pa gen mwayen, nou wè kouman nou kapab pote ankadreman sa. Travay ke w ap fè la Bòb, e nou tou pwofite okazyon sa pou nou di w sosyete a konte sou ou e yo fè Bòd. Gran boulva konfyans paske travay ke wap fè la petèt san dout m konnen wap jwenn wonch kanmenm ou gen majorite a ou gen majorite a e youn nan travay ke nou fè nan transparans nou 3 sou boulva a lan se yon travay m vin fè jodi a m te kòmanse l depi lè m te wè fit masiv la jenès kap pran wout chili an m di waw chak seksyon kominal m pase moun ap vann ti tè pou voye pitit yo chili m di banm wè kòman m ta kapab fèmen vann nan. M gen le groupe les amis de Boby de la Guyane française. M sot nan fanmi ki pa aprann mwen mande moun anyen. Donk groupe sa yo toujou fè de kontribisyon avèk Pastè Renold Penthièvre. On kout fil vin jwenn mwen, al tèl kote. Groupe zanmi w yo voye gaz pou w. E pi se avèk ti kontribisyon sa yo m rann mwen kont on salarye pou w soti men nan machwè an pèmanans an Ayiti, ou te sipoze gen yon bak sirèt. Paske pa gen okenn mwayen pou yon salarye vin rich, sof mirak, vòl, etsetera. Men donk, men yon salarye kapab rete tout etan salarye, non sèlman il travay pou de larjan, il fè osi travaye son arjan. Epwi, Mwen pran ti kontribisyon La Guyane Française la, mwen ouvri ti boutik. Epi m tande yon vin gen yon lòt klèb Les Amis de Boby de Chicago. Ti kontribisyon yo voye pou mwen an, m jere l, m ede moun, m ede kèk moun ki gen pwoblèm etsetera. Epi m di, m di avèk Guyane Française, e y ap tande m la a, mwen di pa voye l pou mwen, m ap kanalize nou avèk yon jèn trè briyan, Enjenyè Maxène Désir, ki an Mon ki Monreyal kounye a, sikonstans lavi, nou konnen atak yo te fè sou madanm li, ki t ap travay bnc, moun Leyogàn. Madanm nan pandan l nan lakou lakay li, nèg ak manchèt vole mi an, manke tiye fi an, panse tout lajan bnc a nan men l, donk yo oblije kite peyi a. Epi, nan Univèl de Leyogàn, L'Université de Léogâne, m salye tout staf rektora a, m salye tout staf Univèl lan. Epi m kanalize kòb sa a nan Univèl, pou yo peye pwofesè. epi m mande jèn nan rejyon Palm lan vin enskri nan Univel. Sa vle di ke jodi an, mwen wè tout moun ap denonse sa k pase yo, epi nou kite po figi yo atè. Nou voye pitit nou la nan Sòbòn, nou voye pitit nou Harvard, nou voye pitit nou Columbia, pa vre? Ebyen m pa janm bliye un succès sans un successeur est un échec. Timoun sa w voye al etidye lotbò a, èske y ap prepare l pou Ayisyen vrèman? Non sèlman avantaj y ap ba l, y ap tou kenbe l. Men sa lap tande tou de Ayiti, li pap vin met konesans li o sèvis de pwòp peyi l. E si l vini, gade jan lap mouri, gade jan lòt la mouri nan ri pave a, kap viv Kanada avèk fanmi l. Mwen di sa pou nou fè, se pou nou ta fon jan pou nou ta kapab envesti nan yon seri de jèn nan geto a, ki t al lekòl, ki fè filo, ki pa gen mwayen frekante yon inivèsite ni yon sant pwofesyonèl, ann ann retire yon mitrayèt nan men yo, ann voye ann fè yon enjenyè anplis Vilay de Dye, ann fè yon avoka anplis Matisan, ann fè yon medsen nan Gran Ravin, e sa k fè nou antre avèk inisyativ sa. Donk inisyativ sa maten an se Seid Professional School, ou menm ou vin maten an la, ou ofri bous ann asistans administrativ, sekretarya bileng, teknik bankè,

Sa vle di y ap fè dè dizay. Dè dizay, y a moun ki ap ede w vann imaj.
Imaj, dadò, trè byen, trè byen. M konprann kounye a. Donk, kosmetoloji, sa vle di ke nou gen bous pou tout kategori jèn ki deside? Efektivman, Bob. Alò, pou mwen, an rezime, m pwofite pou mwen salye direktè Akao. Wi, wi. Se yon travay ke n ap fè lontan. Akao Pierre. Ya, ya.
Powerful Institute. Ya, ya. Se yon travay ke n ap fè lontan.
M li, l ap voye bous vin la a tou maten an. Ya, se yon travay ke n ap fè lontan, paske nou te di. Nou menm direktè lekòl yo, si tout bon, nou pa diminye nan volim ke n ta dwe genyen yo, pou n al chèche dè jèn nan.